Depi se dat, jodi a nou pral pale de eske timoun yo depi yo pati yo kite legliz vre, poukisa tout jèn nou te grandi avè yo pifò ap kite legliz, kisa kap pase? Emma eske ou ka esplike nou, eske ou gen yon ide de kisa ki fenomèn kap pase, kisa ki fè tout bagay sa ap rive? Avan tou nou tap renmen ou pale anpil, yon ti kras de tèt ou, ki moun ou ye, kisa ou fè, kijan ou arive yon brebis egare? Eh, bonjou Doroti, bonjou tout emisyon eh, manje sa pou tout tout odite podcast manje sale yo. Mwen m son manje sale an patan. Eh, mwen se an an jèn fanm ayisyen ka viv o Kanada. Mwen sa fè deja 7 a 8 an depi ke m ap viv Kanada. Mwen al lekòl e mwen fòme tèt mwen. Mwen dekouvri m s on fanm nwa. M pa jis yon Ayisyèn ki o Kanada, m dekouvri m s on fanm nwa. E tank as e pou yon fanm nwa, mwen te rive kòmsi fas a de seri de chòk avèk sa m te konn ap li nan labib. Donk de seri de bagay ki pa reprezante m, de seri de enkonfò. Lè y ap pale de kòmsi gen yon jan yo pale de fanm. Tankou, tankou on, kòm m te ka di sa, on, on, on, on èt siperyè, on èt enferyè an fèt. Mm-hmm. Sa a vin deranje m, kòm si m di non, mwen m pa santi m konsa, pou ki sa m gon liv m ap li epi m kwè ladan epi ki fè m santi m konsa. Donk sa yo te konn soulve chòk nan mwen e answit jan moun yo te kon ap viv nan avèm nan kominote yo te trè mwen te twouve l te trè difisil bat nan poum, bat santi m byen antoure epi m di gwen e koerans ant sa moun yo ap li ap di yo, yo ap pratike nan bib lan ansanm avèk jan y ap viv avèm nan donk mwen m pa gen plas mwen nan sa donk m ka di w se la m komanse egare. Pandan w di sa, ou mèt kontinye pale, sorry m koupe w. Non, non, mèt pose kesyon. Pandan w pale de jan fanm pa gen plas li legliz la, m reyalize ke se sèl, se nan sèl mitoloji afrikèn m te ka retwouve m kote m te ka wè m fanm, m gen plas mwen, epi nan vodou tou paske M grandi legliz tou, lèm gade m di kisa m ta pral vo aprè, yon fanm pa menm ka pastè nan yon legliz kounya advantis, se jis m jis di sa konsa an pasan so yeah.
Men pandan map grandi mwen menm nan antanke fanm apa de chantèz avèk fè lekti m pat janm avèk fè byenveni nan legliz m pat janm wè kisa lòt m te ka kòmsi pwojte m pita, wè sa m di w la, jan w di an, paske fanm pa gen plas desizyonèl anndan legliz. Donk, m te konn chante. Tankou Pipiri te chante kont mwen. Ou konn sa m ap sonje pou legliz la lè m te piti? Lè w wè y ap fè reyinyon legliz yo, epi w wè tout ansyen, tout pastè deyò a, si w yon grenn fanm, ou konnen fanm sa se sekretè legliz la. Yo pran ti jèn fanm mete deyò. Yo! Sa pa janm fèt ankò. Byen si.
Des seri de granmoun gason, des seri de Li granmoun trè ra pou w jwenn.
Des seri de Padon, granmoun vas-y. gwo ki plen lajan, se yo k ap deside sò yon pakèt timoun. Like, antouka, bagay sa pa t fè sans pou mwen tou.
Men e kòmsi m ta di w, sekretè legliz la, e pa kòmsi l gen desizyon vre non sou sa k ap di yo. Ekri yo ba l ekri. Yo jis bèl. Pou kase moud gason an, pou yo di yo yo ouvè. Pou met yon ti wouj ak ti woz anndan palto ble a. Bagay sa te tèlman flagran, yon fwa yon mesye k al preche legliz la, mesye a di konsa, e pa preche l t al preche non, li t ap pale l di w ola sekretris.
Sa va mèche. M pa konn sa yo di menm, y ap di l vre.
Ou t ap pale de rapò. Grace. Nou tap pale de rapò nou gen ant tankou nou menm ki fanm legliz men lè nou vin pati ankò nou vin reyalize yon lòt bagay nou pa jis fanm nou vin yon imigran kisa w panse de relasyon nou kòmsi antanke imigran legliz la ant nou vin non sèlman fanm men nou imigran nan yon peyi ki pa pou nou ankò èske sa son bon bagay pou ou?
Wi sa fè yon diferans, pa rapò avèk legliz m ap oblije gade m tankou yon jèn fanm ki te anndan legliz, ki te imigran men ki te yon jèn fi anndan legliz. Deja lè w vini estrikti legliz la diferan. tankou pwoblèm distriksyon, sa vle di yo pa fè bagay yo menm jan nan dewoulman pwogramasyon kilti yo pa menm jan. Alò ke lè w grandi an Ayiti yo fè w konprann ke se konsa l dwe fèt, si l pa fèt konsa, ou pa pral nan syèl. Donk lè w rive nan yon lòt peyi, lè w rive nan yon lòt peyi ou wè men non, pa gen posib, pa gen okenn pwoblèm pou sa diferan. Donk sa osi li vin baw plis ouvèti a de seri de ti chanjman nan sa yo te mhm. apren nou an Ayiti. Answit, gen la bi, le vetman. Nan jan nou abiye nou li diferan lò rive nan lòt peyi. Donk, la tou l vin ba w yon ti kras plis ouvèti pou w di, non, bagay yo pa fije jan yo montre nou l Ayiti an, depi w pa mete, depi w pa met jip sèlman, si w met pantalon, w pa pral nan syèl, e pa vre. Mwen menm yo te rele m nan komite legliz Ayiti poutèt m te met pantalon al lavil. Nou serye? Pandan ke moun rive Kanada. Kouman sa?
Kouman fè? M santi moun legliz yo pran twòp kòm si yo pran twòp libète. Kouman fè w ap oze w rantre nan kòm sa? Se sa, donk bon, y ap pwofite de yon pouvwa ke administrasyon legliz ba yo e yo pa analize anyen. Donk, jis paske m konn chante legliz, mwen met pantalon, m al lavil, onètman, pantalon m nan te desan avèk yon mayo a manch. Se jis paske m te met pantalon. M te ka mete la an jip, jeans, se tap korek. Meton, pantalon jeans, sa te fè, sa te fè tole nan nivou ke m pat menm ka chante sa mizik tap vini. Bref, pou ke m rive ki bon, pou ke m rive ke lè m rive Kanada, mwen moun apal touche ak pantalon. Donk, byen si nou banm posibilite pou m kesyone ki sa nap di yo eske l vre. Wè sa m di w la? Donk sa se aspè nan teni an. Apre sa gen, lè m ap pale de imigran, kòm si ki sa m viv, gen yon chòk kiltirèl ke m viv avèk jèn anndan legliz yo. Gen yon pwoblèm idantitè. Gen yon konfli ki etabli ant jèn ki imigre yo, ansanm avèk jèn advantis, Ayisyen ki deja o Kanada. Donk, lè w rive anndan legliz sa a, ou pral jwenn de gwoup moun, de gwoup jèn. Jèn ki, tout jèn ki imigre yo, y ap regwoupe yo ansanm. E yo pral etabli yo, yo pral mete tèt yo kòm, kòm si m ta di w, se de, de vrè patriyòt. Vrè patriyòt, yo pale kreyòl pi byen, yo konn sa k ap pase Ayiti. Ayiti, tankou lè lè ti moun Kanada yo pa konn mizik ayisyen yo byen, wap wè yo kanpe an jijman kòmsi ye yo k bòs Ayiti a. Pa kont, yo pral viv yon rejè de la pa de ti moun sa yo ki deja byen entegre nan sosyete an, ki deja byen entegre nan kilti, relijyon an nan peyi an. Donk, gon chòk ki pral viv ant yon malèz ant 2 gwoup sa yo epi y ap separe yo. Deja la kòm si sa k pale kreyòl pi byen, sa k pale angle pi byen, sa k pale franse pi byen. Donk, y ap chèche idantifye yo men tou 2 moun sa yo anfèt, tou 2 gwoup moun sa yo pèdi. Yo pèdi nan 2 kilti, y ap chèche jwenn yon jistemilye.

M vreman pa konprann nan sans ou di tou lè 2 gwoup yo pèdi an ki jan ou di ok m konnen ti moun ki pèdi an y ap chèche yon
non vas y vas y m panse ti moun ki fèt isit yo y ap chèche yon sòt de m panse yo plis ap chèche yon idantite tankou yo pa Kanadyen pa pran yo kòm twò kanadyen, pi ayisyen pa pran yo kòm twò ayisyen, so ki kote yo, ki kote yo chita? Men m pa vrèman wè kòmsi timoun ki sòti Ayiti yo, ki vini Ayiti yo, m pa vrèman wè kòm ki kote yo pèdi. Èske se fòse entegrasyon?
Se sa, paske fòk yo konn kilti la, donk yo vin gon feblès pa rapò ansanm avèk lòt yo ki deja konn kilti yo, ki deja konn kijan peyi a fonksyone paske yo grandi ladan l. Donk, yo menm yo pral aprann konnen l, lòt yo yo menm yo deja konnen l. Wè sa m di w la? Donk, pèdi an se paske tout sa yo te konnen se te Ayiti. Ok.
Pandan tankou, mwen menm, mwen kite Sosyete Jenès Advantis, yonn nan bagay ki te demotive m, se lè m rive m wè kijan li fèt o Kanada. Donk li pa t mache nan san m. Li te gen yon gou patikilye li te genyen lè m te Ayiti, epi m pa jwenn lè m rive Kanada. Donk se paske m pa t vle entegre m nan sa m te jwenn. Wi, se m pa t vle entegre, m pa t vle aprann lòt bagay nan sosyete jenès la. Ou wè sa m di w la? Donk poutèt sa m tou kite l.
Men, m panse se tan k pa t gen. Ya, ou ta di sa e. Mwen m panse se tan pou mwen, se tan k pat gen.
Ok, nan pou te apren ni? Pou mwen personelman, nan kom si pou mwen te patisipe nan bay sa yo, paske vini si te gen kom x emil bagay pou mwen te fè, donk bat vwe mwen ta wale fokus sou l'eglise. Mpa konn si sa fè sans, pi lèw te Ayiti tou wè samdi maten, samdi maten gen aktivite legliz, kòm aprè midi wè tout aktivite sa gen, epi isit la pa vreman vin mouri, nan sans. Men anfèt mpanse nou ka gade opsyon, posiblite ke Ayiti nou viv bagay yo an kominote, nou pran yo a kè, nou pa gen 10.000 lòt espas de sosyalizasyon ke lekòl, legliz. Donk sou yon moun ou pa pral nan plezi la chè, ou pa pral nan kanaval, ou pa pral nan bal, donk sous ak eko se advantis, donk sous aktivito ki nou riw an kominote se aktivite jounes yo, donk ou jwen yon devouman la ka chak gren moun ki ap patisipe nan kominote sa. Ou wè sa m di w lan? Tandi ke isi, moun yo yo pa gen tout dispozisyon sa paske yon sosyete ki rapid, yon sosyete kap woule, ki pa ba yo tan pou yo viv an kominote. Donk, si yo vini, egzakteman, donk si yo vini nan legliz lan, yo ka patisipe nan aktivite jenès la ou byon sa ba spesyal, yo fèl, epi depi jounen an fini, yal lakay yo. Alò ke, ayisyen, yap fèl pou tout on wikèn.
Ya!
Ah, yo ka mobilize week-end nan pou sa selman. Depi samedi soir, vendredi soir, jiska dimanche soir. Vendredi soir, yo genk domi l'eglise la, alo ke kanadyen kanadyen li men, bon bon mwen krive, mwen fara bay blan lè. Nan ekonomi sa, bon mwen kontan moun yo, se kanadyen mwen vin apren baraj sa, alo l'eglise ap komanse.

Ya fè a travay. Ya, men kom si... Men ki sa ki te kom si ki te deklanche le fè ke ou te on sè ki te zele, selon sa m konpon, ou te zele Ayiti, ou vin jist rete konsa, ou jist like vag. Koman? Ou menm te zele Kanada tou. Ki jou, ki jou di like, it's over. I'm out of this bitch. Men...
Eske gonjou, non menm panse sa vini de seri de problem personel. Menm di personel, se ta di menm tap viv de seri de situasyon tre tre difisil nan la vim pou yon jen fik te gen 21 nan. Donk, janm di w lan, sous aktivite m yo, lem rive Kanada, yo pat ouvri plus ke lekol ak legliz. Donk, m de kon bay tout weekend mwen yo kaziman nan aktivite legliz, etid biblik, Arèt! Nan aktivite li, euh, al nan gwoup detid, pran sa a kè, m konn ap etidye Bib la nan twa vèsyon diferan, ekri nòt tout bagay. Bonjou! Men apre, nan, ou konnen m te entans Dorothie. Donk, lè m rive, gon kote m rive nan, lè m, lè m fin fè wikenn sa yo, m resouse m spirityèlman paske mwen menm sa te konn fè, fè nanm mwen byen. Ou wè sa m di w la? Paske, otan ke m ap nouri m sosyalman, fizikman etou, men espirityèlman li te toujou enpòtan pou mwen pou ke m gon bagay pou m kenbe. Donk, lè wikenn nan, m pase l nan anbyans detid konsa, epi lè semèn nan kòmanse, m retwouve m pou kont mwen, ak vre pwoblèm mwen yo. Donk, wi, li fon chak sou mwen, ou wè sa m di w la? Pakont, lè ke m pran pwoblèm mwen yo, m al chèche èd nan kominote.